Ok, byenvini sou koze an sante. Donk la n ap fè yon deba, bon m ta renmen se mesye yo reyaji. E souvan nan kilti nou, nan mit nou oubyen nan ideyoloji nou souvan fò nou di, sitou gason di, bon pafwa menm fi di tou, lè yo gen règ yo pa ka wè san, yo pa anvi manyen koutèk sa, yo pa anvi manyen twal sa. Yo kapab di yo pa anvi manyen, m pa konnen, sa ou met nan janm ou an pou ou kapab absòbe san an. Pafwa gen fi a ki alèji avè l, ki pa anvi wè l. M pa bezwen di w, si mèt afè a pa anvi wè l, gen gason tou, depi moman sa yo pa pwoche. Men m ta renmen konnen, m ta renmen mande, petèt m ta renmen ou kòmante, bon sa ap vrèman, n ap vrèman apresye sa, se kòman ou viv peryòd lè w gen règ ou? Bon, fi a ou kapab di nou, bon, petèt se si ke sa kapab yon ti jan difisil pou. pataje opinyon sa avèk nou. Men kanmèm nou ta renmen konnen se ki jan w reyaji. Gen moun k ap di yo, monchè, depi gen san, yo pa la. Gen lòt moun k ap di yo, yo pa menm ka pwoche, yo pa ka wè san, yo pa ka wè ki lòt la ki gen san. Ankò mwens pou yo ta pran kout tèks lan pou yo al jete pou fi a. Gen fi a k ap di yo tou, bon, depi yo gen san, kote yo sere kilòt lan, Yo pa menm yo pa menm kite mari yo anvi wè yo. Men nou kapab di lè yon moun gen san se se yon bagay ki nòmal paske ki di san se dechè se sa kote ki san sa ki sòti andan w kote ki ta sipoze resevwa yon yon sèmatozoyid nan kote ovil lan chita ap tann spèm nan bon e ovil la pa jwenn anyen donk pa gen fekondasyon pa gen anyen ki fèt epi règ vini. Donk lè règ la vini li sòti sou fòm dechè a sòti sou fòm san, donk san sa se li menm ke fi a li bay chak mwa jiskaske fi sa li fè menopoz, donk se nòmal. Donk eske ou bezwen pè san sa? Eske san sa bezwen deranje w? Pou fi a ou kapab pa ka wè koulè san, pou gason an ou gendwa pa kapab wè l, men sa ki fèt lan se yon bagay ki pirman fizyolojik, Lè nou di fizyolojik, son bagay ki nòmal. Donk, se yon bagay ke ou dwe toujou espere pou fè l. Pase ke, an di, lè pa gen règ, miza pa de pwoblèm òmonal ki kapab poze, men gen anpil lòt bagay kap fè w reflechi. Bon, pa gen règ, epi, gen aktivite kap fèt. E pi, bon, gen apeti, depi sa rive, bon, sa rive tout moun, donk mwen al elabore de sikonstans patikilyè. Men, lè sa rive, ki sa w fè? Donk, w ap tann règ, règ pa vini, e pafwa nan abitid ou règ la ap vini, men pafwa w ti jan pa twò renmen règ la, paske ou toujou di, bon, ou pa renmen koulè l, ou pa renmen jan sa ye. Men, pito l vini, pito l la tann pa la. Paske si l pa la. li bay pwoblèm. Donk si li la, se vou ka pa renmen koulè a, ou pa renmen feeling nan, ou pa renmen sansasyon an, ou pa renmen wè twal sa an, ou pa renmen wè kotèks lan. M ta kapab di tou bon dafwa gen dè fwa sa konn vini bon. Se sou ki medam yo toujou gen kotèks nan valiz yo pou yo kapab antisipe. Donk dè fwa gen medam yo depi yo santi dè ti malèz, yo tou met yon ti kotèks nan janm yo. Epi li pa vini, bon, chanje, bon, sa se l vini, bon, gen moun ki toujou prepare. Men gen moun tou, san ap vini san zatan. Donk, ou te gen dwa chita la, se lè w leve, epi lè w gade dèyè rado, zen pete. Bon, lè sa w oblije mache bwòdè, chache yon kote, tout chèlbè fini, epi bay ash yon kote, mete yon ti bagay. Dèfwa menm, e, bon, m pa konnen. Ou fè yon jan kanmenm pou kreye yon kontèks. Ou mete nan janm ou paske dat feeling nan pa bèl si w rete san kotèks. E pafwa gen moun tou se kouri ale nan twalèt, kouri al lave e ti bagay la enpi jere yon kotèks, chache napkin, mete, mete, mete, mete pou fè yon kotèks. Donk tout sa se de strateji. Alò, nou menm nou se enfimye, petèt sa nap di yo a nou se enfimye, donk nou konnen sa nap di a. Ben, se sè ke ou menm ou metrize sa pa rapò se ou menm ki viv yo. Donk, kisa w fè lè w gen règ? Kòman ou jere règ la? Ki jan ou jere règ la pa rapò a patenè? Eske li vle l? Eske l renmen l? Eske l pa renmen l? Eske l degoute ou lè w gen règ la? Eske li kapab menm di l pa t lave kilòt ou paske w gen règ la? Mh, alò, mesye yo kapab di a, depi madanm yo gen règ, men mennaj yo, men patenè yo, ben, pe enpòt degre e relasyon amourez ke w pataje avèk yon fi, eske lè fi a gen règ li w tolere l?

Ou apresye sa, men lè gen lapli tou, fò apresye l paske yo toujou di e pa genyen Kanaan san dezè. Petèt dezè la se règ lan, men Kanaan, antouka, ann serès koze yo. Mèsi paske w t ap tande nou. E n ap apresye fidbak pa w, n ap apresye kòmantè w. Menm jan nou di, si w gen kesyon poze nou. Men nou ta renmen konnen ki sa w panse ou menm e kòman ou menm ou reyaji lè sitiyasyon sa yo pwodui. Mèsi bokou.